Ti tonton, monchè, jan nou t ap byen pase menm. Ou konprann? E mache n t ap mache sou lajan an. Yo te gade nou nan zòn nan kòm gwo dyaspora. Gwo ti milyonè yo te gade nou, anpil moun nan Ayiti a bòs.
Kounye a menn, lontan e bèl trip, bèl bagay, kounye a m pa konprann sa k ap pase non menn. M pa konprann. Ayiti pa ofri anyen non men. Anyen serye menn kounya. Bagay yo telman di ayiti kounya la menn. Men kounya e van nap vale. Nou tal pran pren bòkò. Ou tal pran pren bòkò pou mnte badikanw. Nou gen nepòt 3 mwa nou pa wè anyen. Nou pa wè nou pa jwenn poul nou pa jwenn pay. M pa konn sa poum fè kounya. Bon sak pi mal la. E kounya la. Grangou ap pete fyèl li la men yon grenn bannann chèch nou pa ka jwenn pou n manje bòs. Lè wap di sa depi yè menn depi yè m manje yon pen depi yè maten pou kounya dyòl mwen menm e soti dyòl mwen sot ou wè yo vann kach nen sa pou kowonan viris bon mwen menm e pou dyòl soti lè map pale pre moun konsa M tou metel pou yo pa wè dyòl mwen tanpri menm. Genlè sa vre poutèt mwen wè m pa gen, mwen m pa itilize bagay sa yo. Ayiti a fò, anpil moun pa itilize bagay sa boss. Lontan e bèl trip bèl bagay kounya menn. Men jodi a la nou sou kou. Nenpòt sak pase a djòw konnen.

M te ka jwenn yon gangan bò isi a la papa m pa janm ka jwenn men mache m mache nan tout zòn m pral la papa m pa ka jwenn menn men m panse ke pandan m jwenn nan zòn nan la e nèg zòn nan yo ou ka ban m yon ti esplikasyon gade frè m wè w byen rive papa lago ti bòkò pa nan rans menm non m pa nan bay ti bòkò fè nèg la ka ban m travay m bezwen an papa m pa nan bay ti bòkò a mon chè depi w wè m di w men

Wifi ou ta ta tou kole wi. Ou pran tant la pa? An ben ok. Ey e monchè bòs mwen pandan map mache depi avan yè map mache m bezwen yon gangan gounen ki fèm antre la ki vin gon gangan ki konn ki ka bay bon bagay la bay wouyy.

Map bay gangan sa a kob li pata merite. Sim ta jwenn yon gangan k fè Jovenel desann pouvwa a. Ki donk nou tou rich wi, nou tou rich. Nan men dom an pou zot san bon wi. Wè si ke ou bezwen yon travay, eske ou bezwen yon travay ki pou fè nèg bannann nan kite pouvwa a. E pou l ale, e pou l ale menm, e pou l ale. Mwen pa vle misye sou pouvwa a ankò. Ou wè la, kòm li te moute an bannann. Wap fel desann an bannann. Wè isit la. Wap gade pote wap fout yon savon anko. Wè. Wè nan men. Misye. Isit la la nou travay moun nou fè moun mete kòl atè. Men depi se pou prezidan sa a ou vin fè yon travay. Prezidan ki te bon an bannann nan Ayiti a. Ayiti telman ap soufri.

Se mwen se yo tou. Se mwen se yo. Ou wè m vin la a. Si bagay sa pa ta regle. Si bagay sa pa ta regle. Si Jovenel pa ta ale vre. Ou wè. M ta pito al achte yon zam. Pou m vin la a. San m bliye m pa fè gangan sa a pase. Ou wè yo wè m yo pa wè m. Nèg la pran pòz gangan. Li di m se gangan li ye. M ap gade m wè si son bon gangan li ye. Kòm li ban m yon vye boutèy yo.